Salut cheri yo koman nou ye nou konnenm deja non pam se Miss Ervintchi Perrault ki ankò yon fwa lakay ou ou menm kap gadem pou la premyè fwa ki poko abòne a chanèl sa sa wap tann map ankouraje w fè sa ou pap regrèt kòm nou konnenm deja chanèl sa son chanèl ki la pou ede moun sitou sur le foyer ok sur le foyer konsa tou dèfwa nou ba ou konsèy medikal e osi Nou ede w tou avèk temwayaj nou yo opwendvi spirityèl k ap ede w grandi nanm ou. E avan nou ale pi lwen nou vle di mèsi avèk tout nouvo abòne nou yo. San ou menm travay la pa t ap posib. Mèsi paske ou menm ou pran de swen non sèlman ou pataje videyo yo, ou like yo, ou kòmante. Nou di w mèsi anpil. Bondye pap manke pa beni w. Jodi a kisa nou pral pale jan nou wè sijè a di an se 5 abitid ou pa bay yon gason lè ou ansanm avè l ok lè wap viv avè yon gason gen yon seri de abitid ou pa bay nèg la yn fwa ke ou ba li l ou pa ka retire yo nan men l ankò ki abitid yo ye premyèman lè wap viv avèk yon gason nòmalman pa ba nèg la yon seri de abitid pa egzanp ou konnen ke sitou lè ou konnen ke gen yon seri de abitid ou konnen ke ou pa ka kenbe ok paske gen de abitid ou vin bay nèg la ou pa ka retirel nan li ankò paske ou gentan gadel avèl premye abitid ke ou pa bay yon gason se pa egzanp yon fi ki ansent ok ou ansent epi gason an diw retire timoun nan. Ou menm ou pa nwi ou vle retire timoun nan paske ou vin jije ke nou pa prè pou nou jere yon timoun kounye a. Men se pou te reflechi avan ok se pou te reflechi avan sa si nou vin ansent kisa nap fè epi dèfwa pou nou aplike pa dè mezi de prekosyon pou nou evite gwosès lan pase yn fwa ke ou vin ansent ou retire yon timoun mesye a vin pa wè sa anyen L ap fè l kòmsi li vini yon abitid. Li pa ap nui a tou moman, kèlkeswa ou ta vin ansent. Li pa ap menm pran prekosyon. Li pa pral, li pral di w li pa ap met pwotèj, li pa ap pwoteje tèt li. Ok. Men ou menm, sa w tande a, depi w ansent, li gentan konnen ke li pa nui pou l ba w kòb pou w al lopital, pou w al retire timoun. Depi w rive nan fas ou renmen avèk yon gason, l ap mande w pou w al rete, al retire yon timoun pou li, ekskize, fò w kòmanse panse. Ok. Moun ki renmen w lan, li konnen ke lè yon moun al retire yon timoun, Ki pwoblèm ki gen, ki danje ki gen nan sa? Paske lè w al retire yon timoun se viw ou riske ok se viw ou riske ou ka mouri ladann lè w al retire yon timoun e Bondye tou se yon bagay ki kont labib Bondye pa vle sa si ou konnen ke ou pap kenbe yon timoun ou pa aksepte ou poko prè pou w fè yon timoun ou poko prè pou w jere yon timoun kounye a ou fè yon planin ok ou di mwens ou pran mezi de prekosyon pou pa ansent. Ok e nan pwochèn video nou yo nou pral eksplike w kòman w ka evite ansent ok e ki jou ke ou ka al nan rapò seksyèl a yon moun pou evite gwosès lan nan pwochèn video nap eksplike w sa e dezyèm bagay ok lè ou avèk yon gason ou pa sipoze aksepte pou gason ap leve men nan vizaj ou. Li mèt ap plezantri. Lè w nan renmen avèk yon gason, pandan w renmen avè l la, ou pa sipoze aksepte gason sa ap bat ou. Yon fwa ke l ap bat ou, kounye a ou konn vin sa k pase, li vin sa pran sa kòm yon woutin. Li gen dwa ap pale avè w la, li di talè m pa ban w kalòt. Ou konprann? E pandan l gen tan di sa, se pou tou make l e pou di, sa w ap fè, w ap ban m kalòt. Se pou toujou fè l santi ke lejou ke l ba w kalòt, a vizaj sa ke se dènye fwa lap wè vizaj sa se pou fèl santi sa menm si w renmen moun nan se pou fèl santi ke ou pa jwe avèk vizaj ou ou pa jwe avèk depi moun nan rive nan nivo ke lap bat ou m toujou di sa relasyon pa mache a baton depi ou renmen yon moun ou nan relasyon a yon moun se baton lap ba ou pa gen renmen ou konprann yon moun pa gen dwa di li renmen avè w epi lap pran kou gen moun depi nan renmen nèg la ap plede bat li jiskaske yo vin marye nan kay sa vin yon woutin kounya sa pa deranje l. Ti krik ti krak li santi li ka bat ou paske sak pase li pran abitid lan lap plede bat ou ok li pran abitid la lap plede bat ou sa vle di piske li pran abitid lap plede bat ou ou vin pa wè sa anyen paske ou gentan abitye a baton ou pa nwi non lè ou renmen avèk yon gason se depi nan renmen an pou fè pou korije yon seri de bagay pou pa kòmsi lè ou vin ap viv nan fwaye ou pou pa mennen jan de abitid sa yo nan fwaye ou paske yn fwa nèg la Li abitye avèk jan de vi sa yo li pa nwi ok li pa nwi pou li fèl e twazyèm twazyèm bagay la se evite al dòmi kay yon gason ok ou pa ka pran le plezi kòmsi pou ap kòmsi dòmi leve kay yon gason ou wè lè wap abize tèt ou konsa. Wap abuze tèt ou konsa, kòmsi li ap plede al dòmi kay moun nan, ou vin pa bay moun nan enèji, ou vin pa bal anvi, sil anvi fon bagay serye poul fèl. Mpa diw si gen yon yon kòman m te ka di pa egzanp wal nan yon fèt li gentan two ta ou paka al lakay ou ok, ou deside dòmi kay menaj ou, mpa gen pwoblèm ou dòmi kay menaj ou, men ou pa pranl pou yon abitid kòmsi pou wal dòmi kay nèg la, depi wap plede dòmi a nèg la, depi se pa Pa egzanp, m ap pran, m pa pale de moun ki plase, k ap viv avèk mari yo, patenè yo nan kay. M ap pale avèk de moun ki renmen e chak moun sa yo kay paran yo. Oke? Paske si ou renmen avèk yon moun, ou kay paran ou, ou pa ka ap fè yon seri de bagay kòmsi ou pran sa pou yon abitid leve al dòmi a moun nan. Lè ou vin dòmi a moun nan, moun nan vin wè kounye a la, piske li vin gen tan dòmi tout lajounen avè w, li vin pa nui paske li vin santi jan l ap viv la, li pa may. Oke? Li vin pa gen anvi fè yon bagay serye. Ok. Li vin pa gen anvi fè yon bagay serye. M ap pran egzanp sou yon ti sè m, gwo ti sè m ki fè douzan renmen yon nèg. Ok. M ka konte sou dwèt li konbyen fwa l al ka nèg lan, li dòmi. Ok. Lejou l te soti pou l te dòmi ka nèg la, manman m pa t vle. Malgre yo gen 12 ans renmen ok yo gen 12 ans renmen sa vle di se pa lè wap plede domi kay moun nan konsa wap plede domi kay moun nan ki anvi ou ba li la poul marye avèw li pap marye avèw paske ou vin santil fasil li vin santi ke li alèz nan vi ke lap mennen ansanm avèw la men lè ou lakay ou Li lakay li, epi nou toujou ap konvèse, men lefèt ke n ap konvèse, epi n ap fè pwojè nou, nou konnen ke yon jou n ap ansanm, lè sa ou ba l plis anvi pou l genyen w, men lè ou gen tan ap epuize tèt ou nan, kòmsi nan dòmi avk moun nan, ki anvi ou ba li? Ok, ki anvi ou ba li? E twazyèm bagay, ok, e ekskize, katriyèm bagay, lè ou renmen avèk yon gason, m pa di ou si ou avèk yon, yon, yon gason, ou pa ka. Fè yon jès avèk moun nan ok m pa di si w renmen a moun nan ou pa ka leve yon jou petèt nan okazyon ou gen dwa lave pou moun nan men ou pa ka ou pa ka ou pa ou pa plase a moun nan ou pa ka kòmsi ou renmen a moun nan epi w apral lakay moun nan w apral lave pou moun nan kòmsi son bagay w ap fè chak jou chak jou w ap lave pou moun nan non. Ou pa ka fèl chak jou, ou pa ka fèl konsa ok, se sa map diw lan, se tout bagay sa yo ki pral fè moun nan anvi gen yon madanm ok, poul anvi pran madanm li met lakay li, men si chak kou li bezwen lave ou vin lave pou li, ou vin dòmi avèl, ki anvi ou bali la poul marye avèw, li pa gen anvi poul marye avèw, li pa anvi mete w nan kay ankò paske li gentan jwenn tout sal bezwen, li konnen ke ou toujou disponib pou fè yo, non mpa diw paka fè yo non. Tande byen sa m di yo wi, ou pa pran abitid ap fè yo ok, ou pa pran abitid. Yn fwa ke ou pran abitid ap fè yo kounya la, ou vin fè nèg la vin pa bay sa, depi l gade l wè l gen rad sal la li gentan konnen l ap rele entèl pou l lave pou li. Non, ou pa bay moun nan jan de abitid sa yo. Paske yn fwa ke ou ba moun nan abitid sa, m garanti w, m garanti w, se pi gwo mal w ap fè tèt ou. W ap epwize enèji w lakay gason. Ok ou pa nan moute desann kay gason kòm si tout la jounen ou nan ou devan pòt gason ki respè kew pral genyen ok m toujou tande paran m te toujou di lèm te jèn fi yo toujou di fi pa mache devan pòt gason ou kite se gason ki pou mache devan pòt ou. M pa di yon jou ou pa ka leve ou pa ka al vizite moun nan, ou ka al vizite moun nan. Men afè kòmsi pou w ansanm avèk moun nan, tout lajounen w devan pòt moun nan, non. Fò w bay gason an anvi wè w, ok. Paske gason gen yon bagay lakay li, lè l wè w twòp, li vin wè w twò souvan, li vin kòmsi l vin pa ba w menm valè a ankò. Paske li wè w twò souvan nan je l. Se renmen nou renmen. Si nou ap viv ansanm, nou marye, sa s on lòt pè de manch. Men in fwa ke nou pa p viv ansanm, ok. nou pap viv ansanm, nou poko marye, ou pa ka plede moute desann devan pòt kay moun nan. Ok, ou pa ka moute desann devan pòt kay moun nan. Se sa fè m ankouraje nou mes amours, m ankouraje nou. Nan yon relasyon, li sipoze balanse. Ok li sipoze balanse. De se depi nan renmen ki pou fè w konnen si wap gen yon bon mari demen. Gen yon seri de relasyon ou gade yo depi nan renmen nèg la tèlman nèg la pa respekte w si wap viv avèk yon moun li pa respekte w ou wè depi nan relasyon ou gade si w avèk yon nèg depi nan renmen li kòmanse ap joure w lap di w vye betiz li pa respekte w pa atann ke l pral respekte w nan 5 10 ans non ok. Pa atann ke l pral respekte w nan 5, 10 an. Menm jan l pa t respekte w nan nan relasyon, nan renmen an, se menm jan lè l vin nan fwaye a. Li p ap respekte w, li p ap gade w pou anyen. Ok, li p ap gade w pou anyen. Sa vle di li pa t ba w valè nan renmen an, ou panse li pral ba w valè lè w marye avè l la? Non! Sèl se konsèy m ap ban nou, se depi nan renmen. Ok, si w gen yon bagay w ap korije lakay yon gason pou w korije l. Kèlkeswa sa yon gason fè, ok, li pa fè w plezi, se. tou korijel pa kite ke se lè w fin marye w pral kòmsi w pral di yon seri de bagay kòmsi w pral moun nan pap janm chanje vre paske depi nan renmen w konnen pa egzanp map pran egzanp si yon gason te renmen yon fi fi a son fanm ki malelve fanm nan malelve pa respè figi nan oubyen son fi ki pa pwòp ok fi a pa pwòp fi a malelve ou panse se lèl fin marye avèl li pral kite malelve non. Tankou jan yo di a, fanm malelve se manje sale li ye, ou mèt met tout bagay nan menl li pap gen gou ankò. Ou pa ka fè gou, ou pa ka fèl desale ankò. Ok. Sa vle di, fòk nou trè pridan mes amours, fòk nou trè pridan, se depi nan renmen nou, se dimanch jan yo di, granmoun lontan konn di pwovèb li a, se samdi k pou fè w konnen si wap gen yon bon dimanch. Si depi nan renmen a moun nan, ou wè ke gon seri de bagay ki pa ale, se pou korije sa mes amours. Pa tann li two ta, pa tann se lè relasyon an fin rive pi lwen epi lè sa nou pral kite sa. Non! Se depi kounye a pou nou korije sa. Ok! Si nou vle gen yon relasyon reyisi, si nou vle gen yon relasyon ki mache byen, m ap ankouraje nou. Se konsa pou nou kenbe la mes amours. Ke Bondye beni nou. Se te zanmi pa w, Hermine Chipiou ki te avè w. E n ap tann ou pou yon lòt pwochèn videyo. A la pwochèn! Babay!